Vwala tou lè telespektatè, telespektatris an zen lakay niz yo nap di yon gwo bonjou bonswa pou nou tout an vè pòt nou an debatan pou nou kapap tan de nouvèl kap fè aktyalite nan peyi dayiti e a travè le mond ou sou chanèl peyi a chanèl enfòmasyon an chanèl manman penba a ki se zen lakay niz avè ti frè n gran frè nou tcheko pèp la e nou la pou n pote tout enfòmasyon kap fè aktyalite. Yonn di lòt kay nouvèl la tribò pa bò nan 4 kwen lemond antye nap swiv si enben lakou te genyen dosye imigrasyon nan peyi etazini enben lakou te gen anpil ayisyen ke yo arete men nap swiv si enben la sitiyasyon an parèt konplike gen anpil ayisyen la ki nan difikilte e gen divès ladan yo kap rele mwen la kap di tcheko bagay yo vrèman parèt difisil pou yo la. Son bagay tèt chaje e gen ladan yo ki bezwen èd mèdam sisi paske yo pa ka soti nan lari. Sitiyasyon an vin parèt konplike. Yon moun ou konnen ou gon vwazen, yon vwazinay ou konnen k pa soti, si w kapab ba li èd, ba l èd paske konplikasyon an la, li vrèman pa twò bon menm. Nou va vin avèk divès lòt enfòmasyon kote Kanada gen plizyè Ayisyen k t ap tante ale. Ebyen la kote genyen pwoblèm pi rèd pou ayisyen sa yo ki nan pwoblèm nan peyi etazini. Nou pral vin avèk divès lòt enfòmasyon nap mande w pran ti chèz ba w chita pou w kapab tande nouvèl kap fè aktyalite medam e mesye. Nou remèsye de fason espesyal papa Bondye ki nan syèl la ki gen tout pouvwa ki toujou vre san jou akonpanye nou kèlkeswa kote nap met pye n si nou ankò vivan se gras avèk le gran achitèk de linivè papa Bondye ki nan syèl la

Wap bezwen 50 dola pou kapab achte pwodwi sa. Rapid Bambou chaje pa kanpe granmoun pa jwe kote Etazini akselere sou dosye arestasyon, depòtasyon, ebyen la sitiyasyon an parèt konplike, genyen nan New York, gen New Jersey, e genyen Florid, e genyen Ohio, anpil lòt divès lòt kote ankò, ebyen la se pa de dega k pa rive fèt, genyen tou nan California, genyen plizyè. arestasyon ayisyen ki fèt, menm moun ki tap chofè chofè aplikasyon yo tou yo arete anpil ladan yo. Medam zesye kote nou pral lan pon bon enfòmasyon seman avèk zanmi nou la ki se Jacquelin Belizaire ki pral ba nou enfòmasyon sou sa kap pase sou fontyè a la Etazini avèk Kanada. Bagay la ap konplike nan men pèp ayisyen an e bandi ap sakaje nou an Ayiti epi tou ice li menm yo pa vle kite nou pa bò isit. Ret branche an al fò swiv Jacquelin Belizaire. Jabez Imigrasyon sou platfòm Jabez Media Kominikasyon Kanada chita sou yon akò bilateral ak Etazini pou remèt bay ice, ki se ajans federal pou kontwòl imigrasyon ak dwàn, tout Ayisyen kap eseye travèse fwontyè a ilegalman. Nan videyo sa nou pral abòde antwòt, sa kap pase presizeman sou fwontyè amerikano-kanadyèn nan. Salut tout moun, mwen se Jacquelin Belizaire, m salye nou depi studio nou yo nan Maryland e nan Washington DC. Mèsi deske ou branche nan moman sa. Nou swete nou tout byenveni kelkeswa kote nou ye an Ayiti oubyen a letranje. Wi, tankou nou di l nan gran tit yo, enben Kanada ap remèt bay ice tout Ayisyen ki ap eseye travèse fwontyè li ilegalman, sa ki kreye yon panik ak enkyetid nan mitan kominote ayisyèn nan Ozetazini. Men fòn di se pa tout e kap sibi menm sò a, e na gen pou n wè sa pi devan nan videyo a. Donk se yon desizyon politik a travè yon akò bilateral Etazini Kanada ki gen rapò ak fwontyè a ki reprezante yon pinga pou plizyè santèn milye migran pami yo Ayisyen ki te gen plan pou yo voye kò yo nan peyi Kanada sitou avèk sitiyasyon malouk kap dewoule la Isit Ozetazini nan kesyon imigrasyon. Dapre chèn televizyon cnn, otorite kanadyèn yo anonse y ap retounen migran ayisyen ki soti Ozetazini dirèkteman bay ameriken yo, otorite amerikèn yo. Se yon mouvman k ap fèt sou baz yon akò fwontyè ki rele Safe Third Country Agreement, STCA. Donk se yon agiman, yon kontra, yon akt, yon akò ke Etazini siyen avèk Kanada. Donk men ki sa kap pase vrèman, presizeman sou fwontyè a nan kesyon imigrasyon, sitou nan kesyon kominote ayisyèn nan ki yo menm vle voye kò yo bò peyi Kanada, nap pale de fwontyè nò la, a ne pa konfond avèk fwontyè sid la. Fwontyè sid la se fwontyè ki separe Etazini. avèk Meksik epi fontyè nò la se Etazini ak Kanada. Enben daprè akò STCA a, Safe Third Country Agreement, ant 2 peyi yo, enben yon moun ki kite Etazini pa ka jis parèt sou fontyè a epi mande azil nan yon pòt dantre nan peyi Kanada. Sa fèt paske otorite yo konsidere 2 peyi sa yo kòm de peyi sifizamman an sekirite. Lè yon migran rive sou fwontyè a, otorite sèvis fwontalyè kanadyen yo, sa yo rele CBSA, enben yo pran yo epi yo remèt yo dirèkteman bay lapolis fwontyè amerikèn nan. Yon fwa transfè a fèt, enben moun sa yo, yo kenbe yo, enben y ap voye yo dwat bay ajans federal pou kontwòl imigrasyon ak dwàn, n ap pale de ice, e ice li menm pral gen pou l fè lòt swivi avèk yo, e swivi a l ka pase dabò an detansyon, epi dezyèmman se ekspilsyon e depòtasyon. Depi mwa janvye ane sa, Kanada refoule prèske 900 moun ki te mande azil paske yo pa t kalifye pou sa yo ta rele yon egzanpsyon. Sa vle di, kote ke, enben, yo gon rezon, yo byen yon lwa, yo byen yon kritè ki fè ke, enben, yo menm yo pa kalifye pou egzanpsyon an. Se sa k fè ke Kanada note ke depi e ane a kòmanse la, depi 2026 sa, gen 900 moun, enben, ki te mande azil, men, yo pa kalifye, yo voye yo. E yo pa aksepte yo. Daprè cnn, Ayisyen sa yo ap chèche yo menm kite kay Tonton Sam apre gouvènman ameriken an te mete fen nan pwogram tps, Statut Protection Temporaire, pou plizyè santèn milye Ayisyen nan dat 5 out ki sot pase la. Kòm moun sa yo pèdi pèmisyon pou yo viv ak travay ilegalman Ozetazini, bon nou konprann sa, Enben, y ap chache yon lòt kote. Oubyen yon lòt El Dorado, moun yo ta di. Donk, anpil deside kouri al Kanada nan espwa pou yo jwenn sekirite ak lavi miyò lòt bò a. Antretan, ice deja kòmanse fè li menm yon gwo operasyon pou arete ak depòte e Ayisyen ki te gen tps yo, enben depòte yo dirèkteman Ayiti, sa ki voye yon gwo Van panik nan tout kominote a, yon van panik k ap soufle depi kèk tan deja, sitou ke n ap gade ke gen depòtasyon k ap fèt, nou wè Okap sot resevwa la 161, e daprè korespondans ke anbasad amerikèn genyen avèk otorite ayisyèn yo, ta sanble ke yo pral kòmanse resevwa 250. e depòte chak semèn sa ap fè plis pase e 1000 pa mwa. Avoka avèk òganizasyon kap defann dwa moun yo kontinye ap tire on soulèt dalarm sou sitiyasyon. Yo fè konnen ke refoulman sa yo mete migran yo nan yon gwo danje paske lè Kanada remèt yo bay ice se voye yo voye yo dirèkteman nan prizon imigrasyon oswa sou vòl depòtasyon pou tounen Ayiti. Donk sa vle di yon moun ki imigran kounye a, li pran antre de feu, al Kanada oubyen pa al Kanada, donk dè de kote sitiyasyon yon ti jan konplike. Malgre akò STCA a ki trè sevè, enben gen kèk egzanpsyon ki ka pèmèt yon moun mande azil nan fwontyè Kanada a genyen avèk Lèzetazini san vrèman yo pa refoule yo oubyen remèt yo bay ice. Se sa n t ap di nan kòmansman videyo a ke gen gen ka kote ke moun nan kapab ale sou fwontyè a epi li jwenn yon solisyon, yo aksepte l epi yo ba l pwoteksyon. Yo di se si migran sa a genyen yon manm fanmi pwòch li o Kanada, mari, madanm, manman, papa, pitit, frè, sè, gran paran, tonton, tant, neve, nyès, ki se yo ki se sitwayen kanadyen ke yo ye, yon rezidan pèmanan, oubyen tou yon refije ke sistèm nan rekonèt oswa ki gen yon pèmi travay oubyen etid ki valab nan peyi Kanada. M ta renmen reprann sa pou nou, pou nou konprann byen ke lè yo pale de egzanpsyon an, se pa tout moun ka pral antre sou fwontyè ke Kanada pataje avèk Etazini an ke y ap refoule yo bay ice. Yo di pa egzanp gen moun, pa egzanp ki gen fanmi pwòch lòt bò a, oubyen mari yo, oubyen madanm yo, oubyen manman yo, papa yo, pitit yo, frè, sè, Gran paran, sa vle di gran mè, gran pè, tonton, tant, neve ak nyès, ki yo menm yo si se sitwayen Kanadyen, yo se rezidan pèmanan, yo se yon refijye ke sistèm nan rekonèt deja, yo ba yo papye ke yo rekonèt yo kòm refijye paske Refijye a, kesyon refijye a gen yon aspè dwa entènasyonal. Oswa ki gen yon pèmi travay oubyen etid ki valab nan peyi Kanada a se moman la, gen lòt konsiderasyon ki ka fèt. Yon lòt kategori ankò se moun ki gen mwens ke 18 an. Moun ki gen mwens ke 18 an ki pa gen, ki pa akonpaye pa paran yo oubyen yo pa gen yon responsab legal e ki pa gen fanmi ni Ozetazini ni Kanada. A se moman la y ap gen konsiderasyon pou yo e moun sa yo y ap nan kategori ki ap benefisye de Exemption nan. Yon moun ki deja genyen yon pèmi vizitè, la ankò ki gen deja gon pèmi travay oswa ki gen yon pèmi etid ki valad, valab kapab antre. Pa egzanp, yon moun e ki deja genyen, pa egzanp, moun nan deja genyen yon, yon, yon viza kanadyen. Bon, lè l rive, y a pral fè tout konsiderasyon yo pou li. Donk, se otan de kategori ki, yo menm, yo kapab antre e Kanada kapab fè, kapab fè konsiderasyon pou yo. Men, e debake. Konsa konsa bagay la on ti jan konplike. Nou te pale de sa deja paske gen anpil otorite ki soti nòt pou di ke c'est un voyage périlleux ke ou fè lè w ale travèse ilegalman fwontyè Kanada pataje avèk Etazini. Toujou nan kesyon imigrasyon ou sou Djabèz Medya Kominikasyon wap swiv Djabèz Imigrasyon, enben ajan ice yo mete men sou yon pastè ayisyen ki genyen 41 nan, non ni se Gilbert Joubert Adrien, yo arete misye nan yon stasyon gaz nan vil Springfield nan eta Ohio. Daprè sous lokal yo avèk òganizasyon kap defann dwa moun, enben pastè sa, pastè Adrien, enben kounye a l twouve l an detansyon nan yon prizon ki rele Butler County Jail. Arestasyon sa antre nan kad yon gwo operasyon e avèk ranfòsman ke otorite yo ap mennen nan kominote ayisyèn nan nan zòn nan, n ap pale de Springfield, Ohio. Men m toujou di nou ke yo pale anpil de Springfield, men gen lòt vil ankò ke, enben, sitiyasyon sa yo kapab, e ou kapab adapte a sitiyasyon sa yo, sa vle di se menm bagay la toujou. E yo, kòm egzanp, nou kapab pale de Columbus. Lidè relijye ak responsab kominotè yo eksprime gwo laperèz apre arestasyon pastè a, pastè Adrien, ke yo dekri tankou yon bon gason. Yon potorik gason ki sèvi fidèl yo anpil, anpil, anpil, fidèl legliz li yo, oubyen manb kominote a nan Springfield. Ke w se manb legliz li, ke w se manb kominote a. Operasyon sa yo rive nan yon moman kote ke gen anpil Ayisyen nan zòn nan kap viv anba gwo, gwo, gwo presyon kè sote akoz jan gouvènman ameriken an ap sere boulon sou mouvman ki te gen pou depi mouvman depi pwoteksyon tanporè tps la enben li ale enben se gwo presyon menm avan menm ke tps la te ofisyèlman kaba enben te toujou gon pwoblèm nou konnen Ohio Springfield Ohio enben li tristeman selèb nan istwa imigrasyon ayisyen yo. Yon lòt pwen ankò nan aktyalite kesyon imigrasyon, nan nouvèl sou imiga, nan lòt nouvèl sou imigrasyon, e byen gen yon devlopman k ap pwovoke yon gwo vag emosyon ak reyaksyon nan eta Texas isit Ozetazini. Se yon ti gason, yon ti gason ki gen sèlman 5 lane sou tèt li, e byen misye twouve l nan yon sant detansyon Imigrasyon apre ajan federal enben yo te arete l, yo te mete men sou li ansanm avèk papa l. Nou jwenn ka sa yo anpil wi kote ke yo arete timoun yo avèk tout fanmi yo. Nou sonje le fameux ka de ki te fèt nan Minneapolis nan Minnesota enben kounye a se yon lòt ka ankò daprè yon rapò dankèt ki soti nan chèn KCON News nan vil Houston, ajan ice yo enben te arete ti gason 5 an ki rele Liam ansanm avèk papa l pandan yo te sou wout pou yo t ale nan yon match foutbòl. Apre arestasyon an, otorite yo transfere ti gason an ak tout papa l nan yon sant detansyon nan vil Dilley, nan eta Texas. Arestasyon sa deklanche gwo kout kolè, anpil endiyasyon bò kote lidè politik ak defansè dwa moun ak defansè imigran. Depite Greg Casar pibliye yon deklarasyon kote lap kondane fèmeman detansyon timoun sa epi l mande Depatman Homeland Security, donk Depatman Sekirite Enteryè, DHS, pou li libere Liam ak tout papa l imedyatman. Donk se sa Congressman nan, Depite Greg Casey mande DHS. Kijan DHS reponn, nou poko konnen ki repons ke l gen. Men misye mande liberasyon Liam, s on ti gason 5 an. Enben l twouve l kounye a nan sant de detansyon avèk tout sa nou konnen kòm enfòmasyon nou genyen sou sant detansyon. Antretan, manman ti gason an voye yon mesaj bay piblik la kote l fè konnen ke pitit gason l jounen jodi a te sipoze kòmanse lekòl matènèl, sa yo rele kindègadenn nan, li te dwe kòmanse semèn sa a. Olye ke l nan kindègadenn, olye ke l nan sal de klas, enben kounye a li nan yon sant detansyon. Li genyen sèlman 5 an. Yon ti bway. Pami gwo enkyetid yo, gwo kè sote yo, enben gen avoka imigrasyon yo ki rapòte ke ti gason an ka rete anndan sant detansyon Dile a pandan plizyè semèn pandan ke dosye legal li ap kontinye anndan tribinal la. E nou imajine nou avèk anpil ka ki genyen nan kesyon imigrasyon jounen jodi a, lè avoka yo oubyen moun k ap defann dwa imigran yo di w kèlke semèn, li ka pran plis ke sa, li ka pran mwens ke sa tou. Men nou konnen ke sitiyasyon trè konplike an tèm de kantite ka ki genyen nan kesyon imigrasyon. Ou toujou sou djabèz? Enben, n ap kontinye avèk lòt nouvèl ke nou genyen nan imigrasyon. Enben, nou tank kesyon sa a, gen kesyon fanmi toujou. Enben, gen yon papa, yon lòt istwa tris ankò. Gen yon papa ki t ap tann pitit gason l retounen soti nan yon misyon militè sou lanmè, enben misye twouve l nan men imigrasyon amerikèn. Donk yon papa ki gen pitit li ki al nan lagè. Dapre detay ki rive jwenn ajans nouvèl Associated Press, AP, enbyen eh ajan Border Patrol yo te mete men sou Luis Aviles nan Key West nan eta Florid pandan li tap tann pitit li, pitit gason li, ki tap sèvi nan lame amerikèn. tounen soti sou bato misye te nan USSS Abraham Lincoln. Aviles ki se yon travayè manyèl, misye son bòs, ki soti nan peyi Nikaragwa, gen 19 an depi l ap viv Ozetazini. Arestasyon sa fèt nan moman kote ke bato de gè USSS Abraham Lincoln t ap. bat yon rekò, yon rekò pou kantite tan li pase sou lanmè san rete, yon sitiyasyon ki deja leve gwo enkyetid sou sante mantal militè yo ki fè tout tan sa yo nan yon bato sou lanmè epi avèk pwoblèm tou kriz ekipman. Sa swa di an pasan. Anplis de sa, detansyon sa rive pandan administrasyon Donald Trump lan ap retire divès pwoteksyon imigrasyon ki te egziste anvan sa pou fanmi militè ameriken. Lontan yo te konn gon yo te konn gon koutwazi, anpil koutwazi ke e pou fanmi militè yo. Enben, de pli zan pli, administrasyon Donald Trump lan ap retire. tout yon pakèt privilèj, yon pakèt pwogram spesyal ke yo te gen pou manb lame. DHS konfime ke Luis Aviles ap rete an detansyon pandan dosye l la ap swiv wout li. E pa bliye sa misye ye, Luis Aviles, misye gen pitit li ki nan lame amerikèn, misye gen pitit li ki fenk ap parèt la, paske misye te sou bato, nan lagè epi men papal ap tann li epi yo arete papal e DHS konfime ke enben misye ap rete an detansyon pandan lap pandan pwosè li oubyen pandan dosye li twouvel nan tribinal kote ke yap travay sou li. Mezanmi gon lòt bagay anvan m fini. Se yon ka ki li danjre e li pa onèt tou. Gen yon videyo m kap sikile sou entènèt la kote ke m di ke yo bay tps pou 3 an. M te fon ti pale de li nan yon videyo avan, men lè m ap gregade l ankò pou wè kijan yo fè trikaj la. yo koupe mòso kote ke m di yo bay 4 travay olye ke yo di travay yo retire travay la yo mete tps epi al chache yon kote ke m di 3 an yo mete 3 an yo fon trikaj la dan pou fè m di paske lè m ap gade bagay la di m di kèt men m pa janm di bagay konsa epi lè m ap gade w ap wè ke moun ki spesyalis moun ki konn fè montaj w ap wè ke kote l sote a. Lè m di yo bay, yo bay kat travay la, yo retire kat travay la, yo mete tps. E gen plizyè moun, zanmi m k ap rele m ki di m, èske bagay sa se vre, yo bay tps pou twazan? Enben se sa, moun ki rele m yo se de zanmi m e m byen apresye sa, men se paske yo pa swiv djabèz orijinal la. Sa vle di si chak jou ou gade videyo m yo, w ap konnen ke sa son montaj li ye. Se sak fè ke m envite w swiv Dyabèz chak jou. Nou gen youn ou de videyo ke nou soti par jou. E si w abòne, w ap resevwa notifikasyon. Lè w resevwa notifikasyon, lè sa w al gade orijinal la. Paske sa moun nan fè a, moun nan pa menm wont de sa l fè a, gen youn ki mete vizaj li. Lè sa, son chonk, son ti moso moun nan pran. Son bagay ki mwens ke anviwon 30 segond moun nan pran. 30 45 segond m pat konte li epi li prann li mete l konsa epi l fèm di sa mwen pa di e sa m pap janm di pou repete e e Gracia Delva donk sa vle di ke fòn fè atansyon ale nan orijinal la ale nan orijinal la lè w al parèt nan paj mwen wap wè 2 foto m e wap wè ke se djabèz. Moun kap mete ti baay tou kout yo, kap pran baay, yo fèl, yo fè, yo fèm sa, yo fè Valerio sa, yo fè plizyè moun sa. Donk mezanmi, non sèlman m ta di moun yo pa fè sa, ou kwè moun yo ap koute m, men li ta bon si yo pa fèl. Se konsa nou bati kominote. Nou tande, Epi si gon bagay nou te fè ki bon, nou kontinye fè l. Si nou gon bagay ki pa bon, nou pa fè l ankò. E m ap gade, se plizyè zanmi, gen zanmi ki voye l ban mwen, gen zanmi ki rele m, ki di èske bagay sa se vre? Non. Pou le moman pa gen kenn tps pou 3 zan ke yo bay. Sitiyasyon se ke gen plizyè dosye tps pou Ayisyen e pou lòt peyi ki nan Kongrè a. Genyen yon dosye spesyal ki nan Sena a se pou Ayisyen pou 3 zan efektivman. Men bagay la yon ti jan mele nan Sena a, li difisil men li pa enposib. Gen lòt dosye ankò ki gen rapò avèk e Ayisyen yo, ki gen rapò avèk Dreamers yo ki nan nan Kongrè a e gen ki menm nan nivo e chanm depite a. Donk se sa k fè ke m di nou sa si nou pran nan fo mamit se pa mwen. M di nou vin nan orijinal la. Orijinal la epi pou nou kapab jwenn enfòmasyon. Paske sa moun nan fè moun nan al nan orijinal la, li falsifye l epi l ba w yon lòt pwodui. E ou menm w ap konsome l e lè sa. e ou gen pwoblèm. Donk sa vle di ke zanmi m yo, m byen kontan ke nou voye l, men zanmi m yo tou m repwoche nou, paske si nou gade orijinal la, n ap wè kostim ki te sou mwen an, n ap ne fini n ap gen orijinal la, n ap wè ke se pa vre. Si nouvèl sa te fèt, enben nou tout anpil moun ki sou, enben Luckson t ap bay li, e Di Lagè t ap bay li, Frande Denis Julien t ap bay li, m t ap bay li, li t ap fè yon boom. nan kominote ayisyèn nan pa bliye nou tout nou la e m kontan e tout se de zanmi m yo ye dayè e di lagè mèt to mèt toma m konnen non an men pa zanmi m vrèman men e lefrann dejenyen e di lagè e e likson senvil se de konfrè se de zanmi donk nou ansanm n ap sèvi kominote a men il ariv ke gen de gen de bandi Yo menm yap fè yon lòt bagay. Nou konnen ke gon guerre de views nan lari a. Kanadyen yo de vue nan lari a, donk sa vle di fò moun nan fè yon bagay. Se vre ke se de bonne guerre. Fòn di ke nan kesyon medya sosyal yo gon kesyon de bagay pou ki atire moun pou yo li yon atik. Sa se de bonne guerre, li pa movè. Li pa dwe bay manti nan tit la. men l gen dwa ba w yon tit ki ensite w, ki pouse w al konnen sa k anndan bagay la. Donk, sa se de bon kè. Mezanmi, sitiyasyon an konplike. Bagay imigrasyon an li konplike pa bò isit. Chak jou gen yon nouvo devlopman e nou menm n ap eseye ba ou, n ap fè le maksimòm pou nou ba ou Sa ki vrè a, sa ki otantik la, sa ki gen bòn sous la. E nenpòt bagay m di depi ou mande m sous la, m ap ba w kote mwen jwenn li paske m pa fè l. Se bay m bay li. Donk, mèsi pou atansyon nou, mèsi pou fidelite nou. N ap raple ke yonn nan pwen ke n te devlope ki te sijè prensipal la, se Kanada ki chita sou akò bilateral avèk Etazini pou remèt bay ice Ajans Federal pou Kontwòl Imigrasyon ak Dwàn, tout Ayisyen k ap eseye travèse fwontyè a ilegalman. Donk, nan videyo sa nou te wè egzatteman sa k ap pase sou fwontyè a. Se pa tout moun k al sou fwontyè a y ap remèt yo bay ice. Nou te bay de kategori de moun ke si yo ale sou fwontyè a, enben si yo gen moun ki paran pwòch yo, manman papa, frè sè, tonton, Matant, nyès, nyès neveu, gran paran, grann e gran papa enben yo menm yo kapab gen de konsiderasyon epi se yon moun deja gen viza e Kanada enben yo ka gen de konsiderasyon. Donk gen anpil kesyon kap poze, gen anpil kesyon tou yap poze m, gen de lè yo fè m pase kòm tankou yon ti avoka men m pa janm vle pran tit sa pou m pa nan pwoblèm a moun. Mèt Serette Michel trè pwenti sou bagay sa, gon pakèt moun ki pa avoka ki ap bay nouvèl. Donk, e m ankouraje nou swiv e mèt Serette Michel ki vini avèk e yon nouvèl seri ki trè bon, trè bon e m ankouraje nou swiv mèt Seuret Michel, Sisi Michel, li menm ki ap bay yon des videos très professionnelles e li menm se li de metye li gen anpil eksperyans nan domèn nan donk m ankouraje nou menm swiv li tande l paske n ap jwenn anpil bagay ke nou pa t konnen mwen menm m tande l m gen anpil bagay ke m pa t konnen donk nou di mèt Seuret Michel mèsi pou kontribisyon l pou travay k ap fèt la pou kominote a. Mezanmi se la nap mete fen, se ton plezi kòm dabitid pou n t avè nou. Map salye Fred Kaymit le Docteur epi Gersi Sardou Singer ki lakay e sa fè nou anpil plezi ki nan Delaware, sa fè nou anpil plezi. Donk Gersli kenbe la pa lage. Mwen se Jacquelin Belizaire pou kominote chanje lavi a. Na wè nan yon lòt videyo. An atandan, rete pozitif. Pale Guy Philippe. M pa vini pou m ankouraje pèsonn. Mwen menm! ke yo fache, ke yo sote, ke yo di ke Busta John se yo pwal vin mete menm jan avèk Prezidan Jovenel Moise. Konsyaman, pa gen pèsòn pou mwen lan eleksyon, yon vrè eleksyon kredib, ki kapab bat jeneral Guy Philippe ki genyen, ki ka kanpe devan loksidan? M pa wè. Gen moun ki ka pale e se petèt sa ke mwen menm mwen di sa pran yon ekip paske gen de moun e petèt sa m pa vle lanse de bagay two dirèk anndan chanèl la paske gen moun ki di w lo lòt pral vin vann si lòt pral vin vann sa. Lè w bezwen yon chanjman Lè w vle yon chanjman, ou vle stope tout deriv sa yo, ou vle bloke tout deriv sa yo, ebyen fòk ou konn kiyès ke w ap chwazi nan tèt peyi w. Jodi an la, mwen menm pèsonèlman, m t ap jis fèmen zye m mwen remèt Guy Philippe chit peyi an wi. Mwen tap fè, tande byen, mwen bay Guy Philippe 120 pou 100 vòt mwen. Paske langaj Jeneral Guy Philippe la, e mwen menm pèsonèlman, yon sèl bagay ke mwen menm, mwen pa tap fè ke Jeneral Guy Philippe li menm lap fè, se ke se bay amnisti avèk oligat yo. Jamè o gran jamè. Oligat yo, ma sèmante ba ou, Ayiti tap oubyen simityè yo. Nou pa gen okenn pwoblèm avèk dè oligat ki vini ki vin ede peyi an. ki fè peyi a avanse. Ki oligat k anndan peyi a se pa kòb k lap fè sou sòl ayisyèn nan, ki oligat ki la pou pwoteje pou ede peyi. Mwen menm pèsonèlman pa gen yon grenn oligat lan sa yo m wè la yo. Pa gen yon grenn ke m pa tap sezi tout byen yo. Paske byen sa yo se mete yo mete ayisyen goumen antre ayisyen pou yo kidnape byen nou yo. Byen sa yo, yo pran yo lan tranzisyon, lan vote de senatè depite pou yo fè yo vin goumen pou yo remèt yo richès peyi an. Otomatikman, nèg sa yo, se 2 nèg m t ap baleye e se 2 nèg tou anpil ladan yo t ap lan prizon oubyen anpil ladan yo kite peyi a oubyen anpil ladan yo mouri. Paske, nèg yo pran tan yo, 220 lane pou yo detwi yon nasyon, pou yo detwi yon peyi, pou yo ankadre malandren e pou yo fè touye prezidan. Amnisti an, mwen menm pou oligat la, m pa t ap janm ba yo l. Men, se pa mwen menm. Se pa mwen menm. Lè nou remèt yon pouvwa a yon moun, enben, moun nan li menm, li gen chwa pa l tou, li gen desizyon pa l tou. Men, pakont, se poutèt sa ke mwen menm mwen toujou di, annou kanpe anndan yon ekip. Ou wè, si nou konsantre nou anndan yon ekip, e pa de pwisan n ap pwisan non. E pa de fò n ap fò non. Mwen menm mwen di l, nou gen Jeneral Guy Philippe, nou gen pastè Moïse, nou gen komisè Muscadin, nou gen Lucmane Delille, nou genyen Dominique Dupuy, pase nou konnen fòk nou mete yon fanm ladann. Nou gen Martine Moïse, men ou konnen ke Martine Moïse yo pral vin di w se pèsekisyon politik, ou konprann? Men nou genyen 2 fanm, nou gen Dominique Dupuy, Nou genyen Martine Moise paske menm lè w mete Dominique Dupuy anndan yon gouvèneman ki gen jeneral Guy Philippe ladan l, Dominique Dupuy t ap sipoze bwè pwa, li ta pito bwè pwazon ke l vin rantre nan koripsyon anndan gouvèneman sa. Gen de moun nou konnen ke se pa paske nou fè yo konfyans non men ou ba yo yon chans pou yo detwi tèt yo pou kont yo. E pou gen de egzanp ki trase sou yo. Pou gen des egzanp ki trase sou yo. Se poutèt sa ke mwen menm, mwen pa tap gen okenn pwoblèm avèk Dominique Dupuy antan ke yn fam ki gen yon edikasyon nan entènasyonal la, menm lè moun ki dèyè l yo se dè vandèt peyi, men moun sa yo pou nou rive kwape moun sa yo lan boul figi Dominique Dupuy. Se jis sa sèlman mwen pa renmen lan dosye prezidan, lan dosye Jeneral Guy Philippe la, se amnisti pou tout moun nan. Men! Tande byen! Bandi yo, nèg ame yo, amnisti a san pou san pou yo vin bay nèg ki ba yo zam nan yo. pou yo vin bay nèg ki mete yo nan sitiyasyon sa. Pou gen yon jijman ki fèt pou nou wè kote ki pral gen kouri an Ayiti de nèg ki konnen yo te sipoze pwoteje e ede. E la ke m di nou ap gen yon chanjman an Ayiti a wi. Nou pa wè ki gwo presyon ki gen nan moman? Eske nou pa konstate ki gwo presyon ki gen nan moman dèyè nèg an Ayiti yo? Lè nou vle konsantre nou dèyè yon batay, e se la ke nou pral vin konstate sa kap pase. Mwen menm mwen garanti nou, yon ekip Komisè Muscadin, Jeneral Guy Philippe, de mèm avèk Lucmane Delille, Pastè Moïse, Stanley Lucas, e Ke Dominique Dupuy, nou kapab ajoute ankò, mwen garanti nou a san pou san, lan menm pa vennkatrè, Erik Prince kite sòl la avèk tout mèsenè l yo. Lan menm pa vennkatrè. E se petèt sa ke mwen menm m ankouraje nou dèyè yon ekip. e n ap pale alentèn tou pou ke gen yon ekip, pou ke gen yon gwoup moun ki konstate ke kote peyi a pral la li p ap bon ni pou Ayisyen, li p ap bon ni pou peyi Dayiti. Li p ap bon pou nou. Se poutèt sa m ankouraje chak grenn Ayisyen, chak grenn Ayisyèn Kote ke peyi an pwale la, li pap bon pou nou youn. Paske nèg yo se son des oligat ki pran peyi an. Rèv pa yo se te pran peyi a yon jou anndan klas politik lan. Yo te di yo tap chwazi yon ti gwoup lan mitan nou pou te ba yo peyi an. Yo chwazi l lè Claude Joseph. Map toujou site non sa. Paske ti malandren sal sa se li menm ki de bò pa bò kap fè rankont avèk dè pati, dè òganizasyon poul te vann peyi an. Men zye pèp ayisyen kale. Tande byen! Nou menm ki sou live la vote pou nou, vote pou nou pèp ayisyen, vote, vote, vote, vote, vote. Eske gen moun ki kapab bat Guy Philippe lan eleksyon an Ayiti yon eleksyon kredib? Eske gen moun ki kapab bat Guy Philippe? Wi ou non? Si te gen moun ki kapab bat li, n ap mete wi. Si pa gen moun ki kapab bat li, n ap mete non. Nou vle ke vòt la monte. Nou vle wè vòt la k ap monte. Eske gen moun ki kapab bat vrèman Guy Philippe lan yon eleksyon sou sòl nasyonal la ann Ayiti? Tande byen! Mwen menm pou lenstan mwen menm pèsonèlman m pa wè l. Ok tande Nou lan yon Nou lan peyi moun yo Nou lan peyi moun yo kote ke anndan peyi moun yo Nou wè kòman ke tout peyi pa vle wè nou Nou wè kòman ke tout peyi deteste nou. Men, tout peyi sa yo, yo gen monopòl tout nèg an Ayiti yo. Se de moun ke yo enpoze nou, men ke nou pa vote, nou pa rekonèt. Tande byen wi. Se de moun ke lò n ap tande pale de Don Kato, ki kote Don Kato soti pou l vin senatè? Ki kote Hervé Fourcand sòti pou l vin senatè. Se yon pil gwoup moun ke nou wè k nan figi nou, nou pa menm rekonèt, nou pa menm konprann yo. Sela vle di ke Youri Latortue voye 2 mil goud, 3 mil goud, 4 mil goud lan yon kwen, ebyen li vin vann nou, ebyen, Gracia Delva. Epi ou tande boum Gracia Delva, ebyen, senatè. Ki kote Grace Abdelva sòti ke l senatè? Yon pil depite an Ayiti yo pa menm rekonèt, ke nou pa menm rekonèt, nou menm antan ke Ayisyen nou pa menm rekonèt. Se gade nou gade moun sa yo depite. Yon pil nèg ke nou tande ke Preval te mete kòb dèyè yo, Dimitri Vorb te mete kòb dèyè yo, Don Kato, senatè. Ki kote ke Don Kato sòti pou l te senatè? Yon moun ki pa konnen okenn vizyon anyen lan tèt li. Jodi an, fòk nou kòmanse fè de chwa kòm Jeneral Guy Philippe. Se yon moun ki di w men vizyon l, men ki kote, men ki moun, men kont ki moun pou nou batay yo. Men e l kanpe sou sa l ap di yo. Li pa bezwen konnen l kanpe sou sa l ap di yo. Paske l konnen dwèt li bon e pa gen grenn moun ki kapab vin kote l pou l pa fizye l. E sa k bèl la wi. Lè yo konnen w gen kran, menm Jean Bertrand Aristide pa ka di ke l pral nan Pestel pou l al kote, pou l al dèyè, pou l al dèyè Guy Philippe. paske l konnen Guy Philippe ap pete tèt li. Pa gen yon grenn vagabon la k panse ke yo ka desann, menm DG lapolis la pa ka desann pou l di l pral nan dèyè Guy Philippe, paske l konnen ke Guy Philippe ap pete tèt li. Sa vle di ke gen de nèg ki gen kran, men moun sa yo se petèt sa ke yo ap peye sou rezo an pou yo detwi moun sa yo pou yo pa janm avanse. E ou menm antanke pèp, jodi an fò ou kapab konprann kiyès ki avèk nou, kiyès ki pa avèk nou. Se menm jan nou wè ke, gade ki batay ke Kemi Seba t ap fè pou Kongo, gad ki batay ke Kemi Seba t ap fè lan mond lan, gade konbyen, kòman Kemi Seba kanpe li di w fò ke pèp nwa evolye, fò ke pèp nwa pa rete anba pèp blan. Ou pa wè se menm pèp nwa kondane l, se menm pèp nwa ki arete l avèk tout pitit li, si yo te kapab touye l yo tap touye l deja. Vote medam mesye vote vote vote bay vòt nou. Eske Guy Philippe gen moun an Ayiti ki kapab bat li lan eleksyon lan yon vrè eleksyon? Eske gen moun ki kapab bat Guy Philippe lan yon vrè eleksyon an Ayiti? Si nou di wi, ok, sa vle di ke nou konn kiyès ki kapab bat li, e si nou di non, sa vle di ke pèsòn pap kapab bat li. Ann ale! Jodi an nou konnen liy Guy Philippe. Liy Guy Philippe la se ke loksidan pa gen dwa dirije Ayiti. Entènasyonal la pa gen dwa ap dirije peyi an. Oligachi an fòk li chanje fizil depòl li pa gen dwa ap dirije Ayiti jan lap dirije l la. Anpil moun jodi an ap pale de yon Ibrahim Traore. Men jan Guy Philippe kanpe la, jan Guy Philippe kanpe la, lan sans ke Guy Philippe kanpe la, Nou pap bay tèt nou manti. Se yon moun ki gentan di pèp la men ki kote ke nou prale ke loksidan menm yo diw yo pè misye. Period. Entènasyonal la diw yo pè ke Guy Philippe pran pouvwa an Ayiti. Poukwa sil pran pouvwa yo tout konnen yap kite sòl la. Yo tout konnen yo pap rete sou sòl Ayisyen nan. Yo tout gentan tande tandans lan. Men nou konnen. Nou konnen. Lenmi an yo yo la. lenmi an yo yap toutan enmi yo ap pale mal de Guy Philippe ebyen enmi yo wè ke Guy Philippe ap vin pi popilè yo mete ti chyen sou rezo a pou kraze jeneral Guy Philippe ebyen ti chyen sa yo fin manje zo yo wè ke se yo menm ankò kap pase mizè anba bouch pèp la pou jeneral Guy Philippe ki preske rann yo fou preske kite mikro a. Pase jodi nou gen yon pèp ki konprann ki wè ki kote ke li ye. Nou gen yon pèp ki konprann pa gen pèsòn la lan moman ki pale langaj pèp la. Pa gen moun la jodi an la k pale langaj pèp la. Se kòm gen se ou konn sa ki plis anraje an? Mwen menm mwen sonje m te konn ap di kèt men. Men ou wè, ou wè lajan, lajan konn fè, lè yo, manman m toujou di lajan fè chen danse. Men m pa t janm konprann kòman ke lajan te kapab fè yon chen danse paske chen an pa konn lajan. Sela vle di ke lan bon tèm eksplikasyon manman m, Lè yo di w lajan fè chen danse, se ke lè w gen lajan, ou kapab achte nenpòt zo, ou kapab achte nenpòt manje pou w kapab fè chen an danse pou w ba li. Men se avèk lajan pou w achte manje sa. Se sa lè yo di w lajan fè chen danse. Lè m ap gade e yon patnè ki rele vaz pise, non, e vaz, bon, vaz ki sa sa? Ok. Men, odebi, Mwen wè alel men pafwa fok nou konprann eva ok fok nou konprann gen de moun ki konn parèt avek yon entansyon yon entansyon de chanjman men lè ke w grangou ou paka manje se visye w ye men nenpote kan yo kapab achte w pou yo re pou yo reaktive memwa w. Pase lè yo wè w gen 2 moun 3 moun k ap koute w, yo kapab achte w pou yo dezaktive memwa ke w genyen an. Bèlte vaz pise l rele kèk choz de mèm. Vaz pise kèk choz de mèm li rele. Mwen menm mwen panse se te yon moun. Pase o debi pawòl li nou santi ke pawòl li vini de nou menm tou. Lè ke se de erè ke l ap fè, nou di non e pa konsa. Ou konprann? Ou konprann? Men mentnan, mwen regrèt dèske m te konn pase sanzave sa lan emisyon m. Paske, nèg yo pa gen lin, yo pa gen kolòn vètebral an Ayiti. Yo pa gen kolòn an Ayiti. Yo parèt pou yo pale de peyi, men yo ka achte yo nenpòte kan. Yo ka vire lòlòj yo nan kan. Se poutèt sa yo di w moun grangou pa ka fè revolisyon. Ti visye paka fè revolisyon nenpòte kan yo ka achte w. Menm lè y ap pran pòz gwo kòlèt yo mwen menm si mwen menm sa nenpòt mil goud yo ba yo yo achte yo. E se petèt sa ke m te fè nou tande vaz pise kote ke vaz pise te di e pèsòn pa wè Guy Philippe avèk dwòg lan men l pa gen moun. Odebi l te vini kòm yon moun. One o debi l vini kòm yon moun men mentnan nou vin jwenn aprè kelke tan moun ap koute vaz pise ebyen tou denkou vaz pise menm ebyen li resevwa sa pou l resevwa ebyen tou denkou ti grangou an chanje faz se poutèt sa yo di nou ou gen dwa ap goumen avèk yon moun men demen si Dye vle ti moun nan se ti grangou li ye nenpòtekan li ka chanje. si moun nan se ti visye li ye, se poutèt sa ke anpil moun an Ayiti pa fè moun konfyans. Jodi an, yo lan yon liy, demen si Dye ve, boum, ou wè se moun nan k met pwazon lan ji ke w ap bwè an. O debi, Vaz pise, nou te tande sa l te di ke pèsòn pa ka moutre kote ke yo te kenbe Guy Philippe lan dwòg. Pèsòn pa ka pwouve ke Guy Philippe te lan dwòg. E la mentnan, apre ti chen an fin manje zo, enben ti chen ap jape apre zo ke li pa ka manje a. Ebyen mentnan nou menm antanke pèp, lè jan de moun sa yo parèt nan figi nou konsa, kisa pou nou fè pou yo? Nou fout yo bwa kale, mikwo. Nou fout yo yon bwa kale mikro. E si ou menm ou pran yon ti segond mentnan wap koute yo, wap koute l, anba live moun sa fò w fè l tounen yon chenpanze. Anba live moun sa fòk nou joure l kòm sa ke nou menm mo nou pa konnen kreye de mo pou yo. Paske pa gen yon moun ki gen langaj Guy Philippe an Ayiti. Gen de peyi etranje yo ta jwenn yon moun kòm Guy Philippe ki kanpe pou peyi l konsa otomatikman moun sa lan pwochenn eleksyon se li k pran plas e li k pran peyi an wi. Yon moun kòm jeneral Guy Philippe gen anpil moun ki gen dwa deteste m. Yon moun ki kanpe ki pase jodi a la ke Michel Martelly parèt pa gen okenn moun ki gen diskou nou an Ayiti. Pa gen yon grenn sanzave maskarad sangwen non ki gen diskou an Ayiti. Ok men Dominique Dupuy e petèt sa mwen mwen di Dominique Dupuy li konstate li wè ke entènasyonal la ap bay Ayiti kou. Men nou pa gen pwoblèm. Men Dominique Dupuy kapab retwouve l anndan yon ekip kòm Guy Philippe. Ou panse Guy Philippe pral aksepte ke Dominique Dupuy vin fè yon deriv anndan anndan yon yon yon direksyon l ap dirije? Mwen vle ke di nou yon sèl bagay. Nou e fòs yon pèp. Nou e poutèt sa ke nou vle kolabore avèk anpil moun pou nou kraze tout mouvman an Ayiti. Pou nou kra, nou di l klè wi, pase tout mouvman sa yo k ap fèt la, se mouvman kont le peyi, se mouvman kont le pèp, se mouvman kont tout moun, ke se mouvman kont la dyaspora. Men nan yon gwoup de moun ki se moun Clinton, mwen di nou l deja, al gade trè byen, nou di nou se lavalas, lavalas se pou Clinton li ye. Nou di nou se phtk, phtk se pou Clinton li ye. Kounye a phtk vin tounen debloke, debloke se pou Clinton li ye. Si ou di m ke ou renmen Michel Martelly, se paske ou pa renmen Ayiti. Kisa Michel Martelly kapab vin fè anfas Clinton ki gen kòb? Palè a nan men l. Eske nou pral pase yon lòt 5 an ankò, 6 an ankò pou ke palè a pa sou stil de rekonstriksyon? Kòman yon Michel Martelly pral vin mande Clinton fòk palè a refèt? Kòman yon ti sousou kòm Michel Martelly pral vin di Lafrans, kòb Jean Bertrand Aristide te kòmanse a nou menm nou mande w li fò w bay li? Kòman yon lavalas pral vin kanpe poul vin di ekip la frans nou te deja mande w kòb la wi kòman pase aristid rantre sou kontra an ayiti aristid siyen peyi an poul te kapab rantre sou sòl nasyonal la aristid pa gen dwa poul pale lan echikte dosye politik entèn peyi dayiti ankò li pa gen dwa poul vin pran dè desizyon ankò paske etranje a pa bal dwa a sa. Pati lavalas la se yon pati echwe, se petèt sa ke ou wè nèg yo, y ap òganize yo pou yo wè kòman yo ka manje nan sistèm nan. Yo pa ka pran desizyon ankò, pase li te oblije sinye, pati lavalas la te oblije sinye peyi an, remèt loksidan pou l ka rantre sou sòl la. Sa vle di li pa gen oken dwa pou l vin deside ankò pou yo vin remèt kòb, pa gen sa pyès. Koman nou pral fè mande Clinton kòb 2010 la sal fè avèl? Koman nou pral fè chita avèk 2 charge d'affaires, 2 anbasadè pou nou di yo stop? Michel Martelly ki pral fèl pou nou? Jodi an nou rive lan yon chemen nou pa kapab ap deside ankò avèk sa nou tande. Michel Martelly se yon kouch ki nan dèyè ti bebe. Michel Martelly se yon kouch ki nan dèyè ti bebe. Ke yo fin itilize, ke si yo vle, gen de moun an Ayiti menm ke yo rele sa twal yo mare dèyè ti bebe, yo mare dèyè l. Lè ti moun nan fin fè twalèt ladan l, yo ka relave twal sa ankò, yo reyitilize l. Sa se Michel Martelly. twal kote ke timoun nan fin wate, ebyen yo ka relave l pou yo vin reyitilize l ankò. Sa se Michel Martelly. Michel Martelly se yon twal nan dèyè ti bebe ke loksidan fin itilize, mentnan si yo vle yo kapab vin reyitilize l ankò. Michel Martelly pa ka pote okenn chanjman an Ayiti. Claude Joseph pa ka pote okenn chanjman an Ayiti. M vle ke nou konprann sa klè. Lavalas pa ka pote okenn chanjman an Ayiti. E lòt lòt vòlè lan CNE ya ki te gen CNE ki te genyen tout tout tout tout tout tout tout gwo gwo chabwak m te kapab di w pou fè wout la yo lan men l lan kòman misye rele a Jude Celestin Jude Celestin pitit pitit Clinton li pa ka fè anyen sou sòl nasyonal la menm lè Jude Celestin te prezidan li t ap ban nou menm bagay avèk Michel Martelly paske se Hillary Clinton li ye. Se Hillary Clinton li ye. Se Hillary Clinton ki dèyè l. Ouvri zye nou. Fòk nou kòmanse konprann nan ki batay ke nou ye a. Wi, ou konn sa m plis renmen? Se presyon.